Men avan m komanse map mande pou nou abone nan chanel la pou nou pataje like epi ekri pou nou dim kisa nou panse e ki lot video nou ta renmen pou m fè pou nou and map di mèsi a moun ki deja abone yo pou moun ki poko abone yo map tou profite di nou mèsi depi kounya paske m konnen avan nou komanse gad video an oubyen apre nou fin gad video an nap abone so m tou di nou mèsi depi kounya hoo so. Kesyon nimewo 1 m pral poze w, bon kesyon nimewo 1 m pral poze w lan, kesyon nimewo 1 an, oh, kisa mwen te renmen aprann lè m te piti?
Sa w te renmen aprann, ou te toujou di lè w gran w ap bezwen, ou ta bezwen doktè oubyen nès. Ok, ou gen sa.
Ahh ki bagay ki te pi funny nou te renmen fè lè nou te piti? Sa k te pi funny nou te renmen fè lè nou te piti se yon bout tèt pope kèlkeswa ou jwenn kò a san tèt oubyen tèt la san kò avèk peng ou nan men w wap penyen tout jounen. Ok.
Sa w te funny ladan l nèt. Yeah, tout moun di sa.

Lèw te piti kiyès ki te konn edew kiyès te konn edew pou pwoteje ou.
Kiyès ou te edew pwoteje apre Bondye papaw ki te konn edew. Ok
kiyès te banm non sa. Christelle yon frèm Claudy frèm. Kite bone m te di map rele w Christella li t di non Christeline pi bèl. Ok
So lè m te piti ki premye mo mwen te konn peze di? Manman, papa.
Ok, ou ti moun sa toujou ap di. Ok, lòt kesyon an. Ki pi bon zanmi mwen te gen nan lekòl ke ou te vrèman rayi? Pi bon zanmi mwen te gen nan lekòl ke m te pi rayi? Wi. Non, m pa t konn ou te gen zanmi. M pa t gen okenn move zanmi nan lekòl. Ok.
Lè m te piti, ki sa mwen te konn fè ki te konn anmède w? Ki te konn, yon bagay ki pa t enterese w lè m te ti bebe? Sa w te konn fè ki pa enterese m? Ou pa t konn fè anyen k pa enterese m. Se sèlman lè m vini m di w vin fè sa a pou mwen, ti tèt pope a k konn ap toumante m ansanm avè w. Lè w ap penyen ti tèt pope w.
Ok, lòt kesyon an. Eske nan tan tan ou te gen anpil doulè? Humm non, mwen pa gen doulè lè map fè pitit non mwen menm. E sa fè ou lage sit sou tabl? E sa fè ou mete sit sou la tè? Mwen pa gen doulè lè map fè timoun, se kote m santi doulè a pitit mwen fèt. Ok.
Lè w te vin imaj, lè w te vin wè ke ou ansent, eske ou te vle yon tifi oubyen yon ti gason? Tankou lè ou vin wè kisa ou tap fè. M te toujou di Bondye sa l pou mwen map pran paske m pa konn sa Bondye ap ban mwen. E pa mwen kap fè. Ah.
Eske ou te wè kisa w ta fè avan ou te fè timoun oubyen apre lè w fin fè timoun? Yep, m toujou konn sa map fè. Depi nan vant?
Mhm. Ok. Lòt kesyon an, ahh. Just eseye tap ansent ou byen ou te just like li just rive konsa. Ou byen son ou te vle pitit lan. M pa janm eseye paske m toujou toujou bezwen pitit.
Ok ok lòt kesyon an.

Sa se manje pa ou. Manman map manje l de fwa. Ok so lèm nan kala avèw kisa mwen renmen fè. Nan kala lèw nan kala sa ou renmen fè. Ou renmen lave vyann.
Vyann. Ou renmen netwaye vyann pou mwen.
Ok.

Se sant, tankou lè yon bèt mouri, sa sant sa ou pap janm ka vle prann.
Non, sant sa ou pap janm ka vle prann.
Ki jwè mwen te konn toujou renmen jwe lè m te piti? Yo te renmen jwe pench. Pench.
Avèk yon bagay ki rele do.

Yon bagay m pap janm sispann di, map di anpil mèsi pou moun ki deja abone yo e map di anpil mèsi, map tou pwofite di map tou pwofite di anpil mèsi pou moun ki poko abone yo paske kounye a avan nou gad videyo sa oubyen aprè nou gad videyo sa nap abone so mèsi anpil.